Chak samedi sur Radio Mega Animé par le vénérable maître kabbaliste Lova Toussaint Volta Augmentation de la puissance spirituelle.
Emisyon Volta Augmentation de la puissance spirituelle li antre lakay ou. Li nan biznis lan, chofè moto yo, chofè bis yo, moun alakanpay yo, Nou paka pa salye moun Jeremi yo, Kap-Ayisyen, Gonayiv, Sen Mak, Ench, Plato Santral, Jakmèl, Pòdepè. Nou paka salye frè m, sè m, konpatriyòt mwen yo ki nan onzyèm departeman an. N ap pale de moun Etazini yo, Kanada, Lafrans, Chili, Brezil, Tirki, Ajantin. zanmi Ewòp yo, zanmi Azi yo. E nou gen de zentènot, de Afriken ki toujou branche nou. N ap salye pèp Benen an. E s on peyi moun yo gen yon amou ki trè pouse pou mwen. N ap salye la Cour Suprême du Bénin. N ap salye Cotonou, Ouidah. Se de moun ki branche m sou entènèt. N ap salye Adis Tilus ki se yon gran jounalis. N ap salye tou Lakou Piton, Lewa Wondon ki toujou fè m voye emisyon yo ba yo pa watsap. Nou pwofite salye Fondasyon Jeyova Lova Tousen. N ap salye tou Majistra Pèvil Jodi a se anivèsè yon yon grantòm e son nèg m leve nan men misye e lè m piti se misye ki te konn ap tache m m sonje e defen manman m te konn di m sa lè m fèt se misye ki te konn ap pran swen m met bibon nan bouch mwen e jodi a se anivèsè misye frè m

Monchè bòn fèt mande le gran achtèk dè mond seli ki jewometra lè mond pou l mete jou pou l mete ane sou ton rete sou tè a frè m enjoy your day nou pwofite salye tout zanmi akayè nou yo kabarè e makenson Nap salye DG lapolis la. Jodi a frèm sèm ki nan geto yo katye popilè yo nou konnen lanmou m pou nou moun faktori yo ti bwa gran avin e belekou solèy 17 rakèt douya M konnen lanmou m gen pou katye popilè yo, jalouzi. Jodi a nou pral pale de de menm ribrik nou te kòmanse a, pa egzanp n ap eksplike moun yo sa yon bouji ye. Lè w vo kote w wè balèn limen, si w ap pase kote w wè balèn limen pa kouri monte sou li paske w pa konn sou ki degre moun nan limen, ou ka pran w kout lè. Ou ka ou sote sou balèn nan, lè w rive lakay ou, ou gen yon fyèv, ou gen yon maladi cho frèt, w ap touse, ou gen lafyèv, w ap vomi, ou gen dyare. E si w pa leve bonè, w ap depafini depafini, enben ou prèske Ou gentan nan wout pou vwayaje, pou tranzite. N ap salye moun Okap yo spesyalman e moun nan zòn SOS Village. Gon gran tonm ki tonbe Okap la, se te mon ami Venerab Dadi. Venerab Dadi, e m swete le grand architecte des mondes Li resevwa w nan wayòm li. Se te yon zanmi e nou te byen anpil. Nou te toujou ap konn ap ekri. Men fè le gran vwayaj e nou salye memwa li. Mis Maslin, m salye w. Oditè, oditrice, entènot. Jodi a nou pral pale de gran sijè nou, gran tèm nou ki se lè bouji. Se la pou sa rezon ou wè samdi samdi dènye nou te esplike eleman fe a, nou te montre sa eleman fe fe a ye. Lè balèn nan limen ki ki reyonans li genyen. Dans les autres mondes Ebyen jodi a nou pral nou pral pale de eleman O a Humm Men avan nou pale de eleman O a Oditè, oditris, entènot Sonje n ap evolye nan yon sfè Vwa Lakte pa nou an li ligib E mond espirityèl n ap evolye a E pa pou san rezon ou wè chak relijyon yo Yo pale de les 4 yeux de Dieu Lekòl menm yo di w lè kat sezon, gen moun ki di w lè kat bèt de lapokalips, gen moun ki di w lè kat vèb, gen moun ki di w lè kat arkan. Men tout rezime sa yo, gen moun ki di w lè kat plan de konsyans. Men tout rezime sa yo oditè, oditris, entènot. Radio Mega. Se pou yo pale nou de lè kat mond.

Ki se le monde mal kout le monde la parti dans oditè a di se entènot e sak fè balèn nan osi lèn pale de bouji a li gen tou sè kat parti ladann e parti k reprezante mal kout la ki se balèn nan swa ki se matyè la lè w kenbe l ki senbolize latè. E lè w tache alimèt la ladann, ou wè le feu, ou wè l'air, 2 eleman sa yo vin mache ansanm, depi ou wè feu, air la paka pa la. E dènye eleman nou pral pale de li jodi a, ki se eleman eau a, ou jwenn li,

Gen anpil jèn m konnen ki renmen le spiritisme, ebyen fò w kòmanse par le commencement pou w pa pyeje. E sa k fè nou pral bay koulè balèn yo, siyifikasyon yo, e kisa nou ka fè avè yo, e ki si w gon pwoblèm tou kisa kiyès nan yo pou limen, nou pral pale tou sa yo. E nou pral antre nan dezyèm eleman jodi a, paske n pale de feu deja. Men nan, nou pral pale de eleman O. Oditè, oditrice, entènot, sonje eleman sa a, lè n pale de e, eleman O, gon pakèt bagay nou wè ladan l. Nou wè yon pakèt bagay ladan l. E anndan siy zodyakal la osi, Radio Mega.
lè n pale de. 12 sign zodiacal yo, si nap pale de de 12 mwa yo, janvye, fevriye, mars, avril, sonje m te di samdi pase chak moun gen koulè balèn pa yo. E pa pase ou wè yon zanmi w lap fèt anivèsè l wè l met yon balèn vè sou gato a pou l fè demand li. Chanpay li debouche sou tèt li, li pral koupe mitan gato a pou l fè lekti avèk Som 4, Som 13, Som 81, Som 20, Som 24. Paske sa ou fò konnen yo, lè ke w ap chache abondans, bagay la rèd pou ou. Gen de bagay, gen ti bagay fò w fè. Lè w fin konn koulè bouji, koulè bouji w, ebyen fò w gen la konesans, se sa yo rele la nuance universelle, pou w kapab ede tèt ou, pou w kapab rituel w ap fè a, fò w konn ki koulè balèn. E nan emisyon jodi a, menm lè tan an kout, n ap gen chans pou n bay koulè balèn yo

ki responsab chak eleman sa yo, 18 pou air, 18 pou eau, 18 pou feu, 18 pou terre. Men jodi a, kòm se eleman eau nou pral pale, n ap esplike jeni, antite k responsab eleman eau yo, yo o sèvis dèzumen. Pa egzanp, yon moun ki gen yon pwoblèm amour, ki son santiman, dezi, pasyon, yo la pou yo aneanti la haine, désir, désir de vengeance, yo tout movè santiman ki derive des émotions. E akanj sa yo, jeni sa yo, Yo yo konsève menm menm idantite a. Jan m di w la, yo chak yo gen paramèt, yo gen yo gen vèti pa yo. Oditè, oditrice, entènot, lè nou pale de O, eleman sa, ebyen gen anpil bagay ki antre an liy de kont, paske se youn nan eleman ki pli enpòtan. Dayè, le kò imen li konpoze prè de 65 pousan O. Kote ou moun ou ka fè de twa jou pa manje men imedyatman ou pa bwè w ap dezidrate. Radio Mega.
E sa ka fè w pase vè lamò. Lè n gade youn nan senbòl eleman o a, senbòl astral eleman o a, se la se lin nan. Lalin se se eleman astral ki gouvène eleman sa a.

E tout òd yo, yo pa ka pa prezante w bay lè kat eleman. Fizikman. Eau, terre, feu, l'air.
Fòk yo antre an kontak. Dayè, se pa pou san rezon ou wè notre diven mèt Jezi, li te. fè le batèmdo e Jan Batis ki te presede l li te paske yo chak te gen yon misyon gen youn se pa aspèsyon toujou sou eleman o gen yon lòt li menm se pa imèsyon lè w imèje moun nan dan lo Se de tip de batèm. Ou aspèje l, lè w voye ti dlo sou moun nan. Ou imèje l, lè w plonje moun nan nan dlo. Pase eleman o a se yon eleman de purifikatè osi, a lensta di fe. E lè nou gade aspè sa a, nou wè. Se yon melanj alchimik antre le yin e le yang, antre eleman fe a e eleman o a. Se yo chak mache ave l. Pa egzanp, yon moun ki fèt nan mwad mas, e w ap wè moun sa li se pwason. Kòmansman mas, moun sa e pwason, e eleman moun sa se se o. Son moun emosyon trè wo, son moun santiman l, son moun ki trè santimantal, son moun ki gen anpil rankin, son moun ki gen anpil kreyativite, son moun ki ki gen anpil imajinasyon, son moun gen anpil bagay li ka fè. E son moun ki gen don de reprezantasyon osi. E yon moun ki fèt e fen oktòb rive nan mi novanb, moun sa se skòpyon toujou, eleman n se o toujou. E yon moun ki fèt fen jwen bral rive mitan jiyè, moun sa se kansè, eleman moun sa se o osi. E sak fè konesans sa yo ou sipoze genyen yo, ou dwe konnen yo. E pa pou san rezon non, lò des initiations neofit yo fò yo prezante yo ba yo eleman sa yo, pou eleman sa yo konnen yo. Paske la la moun nan la wap tande ou tande map pale de feu, terre, l'air oh pou ou menm ou konsi ou konsidere se sa wap gade a se se lo di robinè non yo chak gon espri nan do yo e si nou antre dans notre terroir dans l'essence menm d'Haiti wap jwenn Simbi entre les eaux la reine des côtes Wap jwenn tout espri sa yo se espri ki jere kesyon dlo a. La nou te antre dan le terroir, dan layisyanite. Oditè oditris entènot,
li enpòtan lè wap viv fò konnen ki eleman ou. Paske gen de pwoblèm ou genyen, gen de maladi ou genyen, gen de kesyon chans w ap regle pou w start nan vi a, enben fò fò yo pa sove an eleman sa a. Pa egzanp, m te pale samdi po dènye de fe, m te di moun ki pou fe yo, m te di ki ki natif yo. Ebyen jodi a se de o n ap pale, se nan rezo n ap esplike moun yo. Ebyen, eleman O a, ke tout son ka fè avè l, paske pa bliye, O a pa gen rezistans pou li, pase li la pou l koule. E O a li menm, tande byen, li pa gen anyen ki ka bare l, depi dlo a, depi, depi, depi dlo a desann, ok, sa fè yo toujou di dlo pa janm bliye wout li. E o a tou li pasyan humm. Wap wè moun ki eleman o yo se de moun ki gen anpil pasyans se de moun ki gen anpil pèseverans lè w pran kansè lè w pran pwason skòpyon se paske pa bliye Hello Moro! Ou menm ki ki ki dekoule de vèti ki fèt nan dat sa yo, eben vèti eleman an li toujou gen tandans pou pou l afiche. W ap wè se de moun ki la pou moun, ki renmen ede moun, ki jenere, se de pèsòn jenerez, moun ki. Eleman yo se O. Se de moun kè nan men. Se de moun ki pa ka wè moun ap soufri. Se de moun ki men pataje. Men se eleman moun nan k fè sa. Se pa de moun ki belike. Se de moun ki trè pasifik. Ki plis ap defann ke atake. Sa ekstrememan enpotan. Ou dwe konnen ki eleman ki se eleman
ki nan do ou. An nou pale de bouji yo paske gran tèm nan se n ap esplike bouji yo e anndan bouji yo t gen tou lè kat eleman. Pa egzanp, gen de moun ki te ekri nou te di bon, Mèt Tousen, Kòman m kapab itilize balèn nan? E m te bay esplikasyon an depi samdi pase. M te di lè w pran balèn fò l sakre, fò l egzòsize. E m te esplike jan sa dwe fèt. Mètnan, lè w fin limen balèn nan. M te di lòt li menn fò gon fò gon yon syèj temwen yon syèj temwen e lè w fin pase alimèt la fò w kite souf la brile e aprè travay la pa egzanp si se yon triyang ou te ou te alime sa w te limen avan an lè w ap tèmine e pa limen w ap w ap etèn avan non premye a vin dènye dènye a vin premye e sonje ou pa dwe soufle balèn nan non ou dwe etèn ni. sa yo gen anpil etidyan gen anpil anpil jèn ki renmen mond mistik la men yo bezwen yo bezwen pi gran yo ki pou fè de fòmasyon pou yo jan map fè a pa egzanp janm toujou di a li pa li li li dekonseye pou soufle yon balèn e sak fè yo vann de ze e e e e te nwa ou ka ou ka etène avèk mbe yon tou. Sa ekstrèmeman enpòtan. Mentnan an nou gade koulè yo jan m te pwomèt sa a samdi pase. Paske anpil moun ap ekri m sou koulè balèn yo. Pa egzanp, an n pran koulè inivèsèl la ki se blanch. Lè w pran balèn blanch, yon bouji blanch li senbolize purte, senserite. Senplisite espwa se bouji inivèsèl sou ou ta gon bagay ou bezwen regle e jan m te di samdi dènye an ranvwa an apèl sa va depan de kisa w bezwen pa egzanp lè w wè yon moun li mo balèn ble balèn l ap pale de ble pal. Bleu pal la li menm li favorize pa egzanp ou pral nan yon egzamen la oubyen ou pral nan yon konkou ou bezwen pwoteksyon tou ou gen pwoblèm finans ebyen ou ka itilize koulè bleu a sonje m te esplike samdi dènye jan pou sakre balèn nan m te bay mo pou sa m te esplike kijan pou egzòsite balèn nan. E m te bay priyè tou pou di sou li, Notre force est dans le nom du Seigneur qui créa le ciel et la terre, Je t'exauce, créature de cire, par le Dieu vivant, le Dieu capable, le Dieu tout puissant. E lè sa tou, fò repete, fò repete mo sakre eleman yo. Pa egzanp, pou O a m te di se mèm. Pou pou feu a se Shin, pou l'air la se Alef, pou terre la se Noun. Fò w chante l an mantra. Fò w chante l tantrikman. Fò w chante l pou w chaje eleman an. Men nan jan m di a, lè w fin chaje balèn nan, sela sinifi se yon ranvwa ou bay yon apèl, e m te eksplike sa. Koulè yo jwe yon wòl prepoderans. Pa egzanp, m te di sa, koulè ble, ble pal la. Yon nèg ou pral nan yon egzamen la a, ou pral nan yon egzamen la ou fin prepare ou. Pa egzanp, m sonje, m sonje, m gen, m gen defen, defen Silvyen Jan Jinyò. Sa m ap di a la, anpil nèg ki te nan minista konn istwa a wi. Se m wi m ka m ka bay istwa a. Yo tap yo yo te gon konkou ALD pou entèprèt. Gon blan ki te rele Pipin. Sa map di a tout ansyen ministè ap tande m la. Yo konn sa map di a e verite li. Pipin rekòmande yon eleman ki te rele Jòj. Misye misye misye aletranje kounya. Jòj

Ebyen mwen mwen pran 5 kòb penich avèk ou fèy nan bwa m ekri w bagay nan fèy la m vlope la 5 kòb penich lan m fè misye mete nan anba pye goch li lè misye pral antre nan sal la m bay misye 3 mo pou l di. Ebyen lè misye malgre se yon 6 ki tap konpoze pou djòb ALD a entèprèt nap salye jounalis Fanès Ekout FM kap tandem se yon ansyen nan minista sa pa di al konnenl ebyen lè misye kòmanse konpoze malgre egzamen an te tòf nèg gwo chèf yo te rekòmande a nèg yo fini avan lè yo sot deyò. Ebyen misye li menm ki gen bagay la nan pye goch li misye fin fè egzamen an malgre rekòmandasyon wi malgre rekòmandasyon bay nan ebyen se misye ki te pase e lè zanmi sa ki se zanmim tou lè misye vin ap plenyen ban mwen. Koman fè pa jwenn pòs la paske li te gen gwo rekòmandasyon te gon blan k rele pipim ki te rekòmandel m di misye ki djòb wap pale e pa djòb entè entèprèt ALD tèl nimewo pòs li dim wi m di non monchè wap ka jwenn djòb sa li dim sak pase lova m di non monchè djòb djòb sa son djòb m te pran bay on moun misye di a misye di lova w touyem. Tande, tout espwa mwen sou djòb la, m di monchè ou pa t di m sa m pa t konnen, se pa fòt mwen. E pou m demontre w, ba yo pa gen jwèt ladan yo. Ou fè rityèl sa a ou balèn ble pal. Ebyen, ou aranje sa a pou a, sa a pou konkou. E gen som nan Bib la pou sa. Gen som nan Bib la ou resite sèt fwa. Lejouji. de l'examen ou pa ka pa bon n ap avanse pa egzanp balèn lò balèn ble wa balèn ble wa li menm vèti ladan l se pou ganye de pwosè li bo siksè tou nan antrepriz ou e pa pou san rezon non gwo pakèt gwo antrepriz la nan petronvil la lè w rive ladan yo chak jou w rive w wè yon koulè balèn nan vè ap boule. Alé di moun nan se yon epav li ye ou byen se renmen renmen few konsa non chak jou sa sa pral sa pral depan de kisa moun nan bezwen sa lap chache li favorize la fòs la chans lè w pran balèn griz la bouji griz la li stope el netralize. Le mal ka trè trè enpòtan. Pa egzanp, balèn jòn nan la pou san rezon, frè m, frè m yo, inisye yo, sa m ap di a yo konnen l, balèn jòn nan, li jere kesyon laglwa, li akselere gerizon fèt pi rapid tou. Sa fè gen gen gen de gen de grad anndan fon masonri a. E pa pou san rezon non wè yo itilize balèn jòn nan. Enben sa k sa k dwe sa k pou konnen a konnen. Ann avanse. Pa egzanp, lè w pran ba balèn oranj, e jou k favorab pou koulè oranj lan menm se dimanch. Pas paske dimanch se se solè a. E bouji koulè boujil se jaune oubyen orange e li menm tou se kesyon chans reyisit li atire estim de swa popila gen de atis m sonje gon atis gon atis nan rap kreyòl la. Lè misye bezwen monte gon rityèl yon zanmi m te fè pou misye men alepòk se avèk balèn oranj enben se lè m ap fè rechèch m vin konprann poukisa se avèk balèn oranj rityèl la te fèt. E paske balèn oranj lan li ogmante popilarite. E gen lwil pou sa wi. Gen lwil yo vann nan Botanica menm pou mete nan ben pou ogmante popilarite. Wè nèg a popilè wè tout moun se entèl entèl, entèl entèl. E pa pou san rezon. Alò li gon fòs sinatirèl menm k ap rale moun nan van. E rityèl sa yo yo fèt a minwi. Avèk balèn oranj lan. Epi w van pote non moun nan ale. Chak fwa van vante, enben non moun nan site. Oditè oditrice entènot, sa m vle fè nou konprann. Mond sa n ap gade a, an nou pa gade l avèk zye fizik nou. An nou pa gade l kòm si, kòm, kòm dè, dè egare oubyen dè, dè inyoran. Non. Son mond ki tèlman konplèks, son mond ki tèlman gen ipokrizi ladan l. Yon pakèt bagay. Pa egzanp, balèn wouj. Lè w pran bouji wouj, ou jwenn seksyalite ladan l, amou, fòs, sante, kouraj ladan l. Bouji woz. menm jan amou maryaj pa egzanp mwen yon nèg se son gwo enjenyè nan peyi a wi kòm m pap site non l m se yon nèg fanm toujou ap manje lajan misye fanm nan mèt misye mèt ap koze avèk fanm nan fanm nan e sou may li ye sonje gwo rityèl misye fè misye fè a yon balèn wou avèk 7 balèn wouj. poul poul poul fè entèpele pou li Lilith ki se la premyè fanm d'Adam ki pou edel jwenn fanm e m pap baw manti aprè rityèl sa ki te gen 2 be akonpanyel. 13 do 13 de dola ameriken ki gen de so ekri ladan n boule nan ben sa a. Gen de fèy ki ladan n. A! E fanm ki gen kòb sèlman e k ap tcheke misye. E lè w gad nèg la, nèg la nèg la pa bo gason non. Men atansyon, nèg la gen yon bagay sou li. Depi nèg la rive yon kote. Depi fanm nan gen nan men li e li lwey. Fanm nan gentan te marye. Depi fanm nan rive yon kote se achte machin bay nèg la. Bagay yo pa senp jan nou panse a. Anpase gwo bagay jèn fi deyò a la. Depi jèn fi a ennik di w bonjou sèlman li ba w ti souri. E gadon gadon ou anvoye l nan yon konsesyonè machin wi. Ap se bayo konsa wi. E de jèn fi ou wè ki al nan de gran bar menm lè biyè a vann 20 dola ameriken nan gran restoran ki chita ou pa konn sak sou li gen pafen ki sou li ki fè 21 jou antere wi ok e gen de koulè balèn yo fè rityèl sa pou li depi nèg la gen kòb nèg la paka pa wèl non bon nèg la pito kraze fwaye l pou nèg la jerel wi. Jodi a, tande byen, balèn yo, bouji yo, lè yo fin sakre, yo egzòsize, yo pa balèn ankò, yo se etwal. Mentnan, ki orezon, ki antite, ki sen ou pral kondui rityèl sa a ki pou fè l rive rapid? Paske sa enpòtan wi. Paske lè w fin egzòsize, pa egzanp, e sa k fè m pale de lo, eleman o a, Youn nan youn nan eleman purifikatè a, gen de ben moun nan fin pran, gen de chans li tache sou li, sa pral depan. Gen de gason, se pou yo ka jwenn fanm, gen de fanm se pou jwenn gason. Gen de nèg la, nèg la son son son son son dyaspora li bezwen pou ba l rezidans. Wap wè nèg sa nan tout gwo bar ki kap jwe lale lè gen djaz kante sot aletranje li la men lè gon boutèy nan pòch li lè bal antre poul vide nan menn poul pase sou li e pa bagay santi se de pafin ki sot an afrik se de losyon de lwil ki sot nijerya nèg a sèvi la jèn fi a sèvi la wè e gadon gadon lè jèn fi a pase anlè. Non men tande lap di w se letènèl ki ba li lap di w se jezi ou konnen son dra
lap di w nan jèn li ta ale men pap di w si son ben non fè boule sou tab yo mete l kanpe avan solèy leve li pap di w bagay sa e li pa gen dwa di w sa tou paske lavi a tande byen depi moun nan pa fè sak pa sa moun nan met konesans li deyò pou l devlope yon kapasite sak fè koulè balèn yo Moun nan bal bal nan egzamen la. Tèt li cho. Ebyen gen rityèl, gen koulè balèn pou yo fè rityèl pou li. E gen de fèy nan bwa, gen de be li dwe pran. Pa egzanp, moun nan nan djòb la, moun ap ba l pwoblèm. Ebyen moun nan, le maten, chak maten avan l al travay, nan nan dlo l ap benyen an, gen de lwil yo vann pou sa, pou l vide nan dlo a. E pou tout kòlèg li yo byen wè l wi. Se pou tout kòlèg ki bò kote l byen wè l e pou responsab la byen fonksyone avè l. Remate osi pou kesyon travay, lè moun nan fin fè alimaj balèn ki enpòtan pou sa a, avan l pale a moun, pla men l pou l tape le pous li nan saliv li. pou l fè w kwa nan men nan de men l yo, pou l fè pou l fè w kwa nan de pye l yo. Gen mo pou resite. Gen bagay pou l di. Moun sa pa ka pase pa pase w yon bòn joune. Moun sa tout moun rankontre sou wout li. Fòk moun sa yo ba l asistans. Fòk moun sa yo byen fonksyone avè l paske li byen kòmanse jounen l. E gen de priyè tou avan w soti Ok gen de priyè avan ou soti ou resite mèt la menm lè nèg a tap nèg a te mèt antèn pou kidnape ou li paka wèw jamè nèg la paka wèw paske espri wè wè ou ou repete ou site nonl lan ebyen espri a avegle nèg la esak fè jodi a gon pakèt moun kap ekrim kap di mèt lova yo dwe kay. Yo pa ka peye nan kache yo ye. Yo pa vle al legliz ankò paske yo wè se edefis y ap fè. Entèlijan ap di yo, Kòb kay sa w pral peye a, vin depoze l nan ofrann nan. Lè w rive lakay ou, w ap jwenn twa fwa lavalè. Lè nèg la, avan l rive lakay li, Mèt kay la kanpe devan pòt la e kache l kache e wè jodi a jan m te di e gwo tèks m te pibliye nan plizyè jounal an Afrik m te di le declin de la religion e ladan l nou ye la a ou wè jodi a nan ki skandal legliz tonbe ou wè jodi a nan tout sa k ap fèt e m te di sa nan pwofesi 2022 Lova Toussaint te di a m te di ane 2022 a limyè bal klere sou kè pakèt moun jodi a sa m ap di a la pèp la ap tande m. Yo konnen m te di l. M te di wè 2022 a, limyè pral klere sou yon ekip moun. Gon pakèt moun ki t ap fè sa k pa sa, ebyen limyè pral klere sou yo. Frè m yo, gen lòt revelasyon ki gen pou fèt nan peyi sa a, manman pitit mare vant. Gen gwo revelasyon ki gen pou fèt nan peyi sa a, manman pitit mare vant. Paske tande byen, pa gen kakacha ankò. Jodi a, si se ou menm kap fè sak pasa wap pwopòz mete rad mouton sou ou ebyen koulè lyon pral parèt nan rad la ou paka kache nous sommes à l'ère du verseau se moman gon chanjman kap gon chanjman drastik kap fèt dans la nature ebyen gon pakèt verite kap sot deyò ou paka kache verite yo ankò se pou rezon sa li enpòtan Oditè, oditris, gon konesans de baz ou dwe genyen. Mwen ta gen anpil moun k ap mande m pou m fè kou pou yo. Malerezman m pa gen tan paske m vwayaje souvan, m pa gen tan pou sa. N ap di, n ap di zanmi Lafrans yo, don't worry, pa bay tèt yo pwoblèm. Soon, trè byento, n ap ansanm, n ap pari pou nou, pou nou, pou nou ap bwè de bon vin. N ap di zanmi Matinik yo, Nou mèt tann. Lè a, lè a, lè a rive wi. Nou mèt tann. M ap rive sou nou. M al, m ap vin wè nou. Kominote ayisyèn Gwadloup la, nou rele m anpil. Ebyen kòd la kase. Nou mèt tann mwen. M ap rive. Zanmi Monpelye yo, Toulouz, nou mèt tann. Ewòp la, nou mèt tann. M ap vin wè nou. Ane sa a, m pa ka pa vin wè nou. Jodi a, tande byen, oditè oditris, gen de rityèl. Pa egzanp, ou menm, si w se yon moun ki gen biznis.
Koulè balèn ò, fò w toujou limen nan biznis ou. Li garanti e favorize grand fòtin. Li favorize grand operasyon. Koulè balèn ò, fò w toujou ap limen nan biznis ou. Ok e lè w sou lè w bezwen yon siksè rapid kou balèn ajan fò sa balèn sa ou pa jwenn yo fasil ou jwenn yo nan botanica nan gran makèt paske sa yo e pa tout moun ki konn wòl yo e pa tout moun ki konn sa pou fè avè yo pa egzanp mwen ba ou kou la mwen gen anpil moun k ap ekri m ki di m yo gen pwoblèm men nan kache yo ye pou mèt kay yo pa ka manje tande byen.
Jeudi pwochen. A inè boul. Chache sèt fèy lorye. Chache jiwòf, sèt, sèt grenn jiwòf. Chache siwo myèl. Nap limon dife. Kap wouj. Wap kanpe sou dife a. Wap mete lorye, sèt fèy lorye yo. Wap mete Jiwòf la. Wa, si w pa gen siwo myèl mete si, sik wouj. W ap resite, tande byen wi, le Som 65 sèt fwa. Chak kote w wè Senyè Dye, se egzejèt yo ki te bezwen fè feeling yo pase yo mete l. Men ou menm, tande byen wi, w ap resite.

Pa egzanp, si w ta goutt ou ti an san ponktifikal, li ka pa fasil, ou ka mete ladann tou. Chak fwa w fin resite, resite som nan. Fè demand ou site non w. Fò n fè yon melanj alchimik, lè w ap fè sa fò gen yon vè dlo sou kote dife a. Fò gen yon melanj alchimik. W ap fè sa je, jedi inè. Som 65. Balèn goulimen, lè w fè sa se balèn vè. Balèn vè fonse, bouji vè fonse. Tande, fè m konfyans. Mwa a pa ka fini pou w pa jwenn yon soulajman, pou w pa jwenn yon èd.

Pase m wè w w ap travay e gen yon pakèt bagay pou w fè. Li lave w ap tann ou. Oditè Auditrice Entènot, gon zanmi gen 3 zanmi ki ekri m la. Gon zanmi ki di m, Mèt Lova, m gen ti bebe, zòn mwen ye a plen koulèv. E pafwa koulèv yo gen dwa kache anndan an pou yo toufe ti bebe ti bebe a. Kisa ou ka fè pou mwen? Zanmi m tande byen. Depi ou ekrim ou tou jwenn solisyon pase tande byen sa map baw yo se wi amen yo ye m pa nèg ki sou fake mwen menm eske m mande w yon goud pou sa non pase men sam kwè je ton pen a la faz dè zo avèk le tan tu le twouveras tande tande tande fraz sa il fo fè la il fo fè le byen pou la moun di byen li menm. Jodi a w ankouraje lòt zanmi yo. Ou menm gen konesans mistik, pa fèmen lestomak ou. Pataje, ede. Zanmi pa m, e mwen sèvi w la a. Men sa w ap bezwen. W ap bezwen yon fèy papye blan. W ap enbibe fèy papye a. Sa vle di w ap pase siwo myèl sou fèy papye a. W ap pase ni devan, ni rekto, ni vèso sou fèy papye blan. W ap mete papye sa a nan solèy pou siwo myèl la sèch ladan l. Zanmi! Papye sa yo wap brile l pou l fè lafimen anndan kay la. Koulèv la mèt te kache anndan yon twou anndan kay la li pa ka rete. Sa map ba w la a se de se de sa map ba yo se de kou m pratike m fè. Koulèv la mèt kache anndan yon boutèy. Li pa ka pran sant sa a. Wap wap pase siwo myèl sou fèy papye recto verso, wap mete l sèch ebyen wap brile wap fè wap fè fè fime anndan kay la. Koulèv la pa ka rete zanmi. Sa se fè sa se premye kesyon. Dezyèm kesyon an e nap salye tout zanmi Juvena yo. Dezyèm dezyèm kesyon an gon dam ki di m li menm chak swa Gon pakèt mesye k vin kouche avèl e lèl leve nan nwit lan li wèl li wèl sal li wèl li wèl jwi li paka sa bal problèm li gon ou mesye tou k di menm problèm lan li genyen lèl leve nan mitan nwit lan li wè tout kòl sal espri vin kouche avèw tande byen. Depi ou gen chans ou voye mesaj mwen lil e mwen tou gol. Men wè gade mesaj ou anpil wi paske la m gen ta plis ka 3 mil. Plis ke 20 peyi ap ekrim tande byen ou tou gol wi. Jak ou tou gol. Wap tande m avek atansyon avek enterè. Wap bezwen po sitwon. Wap bezwen grenn sitwon. Wap seche yo pou po a sèch, pou grenn nan sèch tou. Wap fè yon fè, wap fè yon fè, wap fè yon fè adan. kap gen de brèz ladann wap mete ni po ni grenn sitwon an nan dife ki ki ou dife ki ki ki ki vrèman pran pou lafimen an bat nan chanm nan pou lafimen an bat sou ou wap fè sa pandan yon semèn espri pap janm vin kouche w ankò tande ma sè. Mon frère bien aimé, jodi a tande byen, sou latè se pou youn sipòte lòt. An nou konbat legosantrik, an nou konbat legoyism, an n pataje sa n konnen. Mwen m pa konn anyen non, men ki eglo m genyen an, m lage ti gout nan bouch chak moun. Zanmi m k ap tande m. Nan 10 depatman an, zanmi 11 èm depòteman an, fòme de nou. Jodi a twòp moun gen pwoblèm. E pa bliye, lè espapè de kouche ou konsa nan dòmi, ou pral gen de pwoblèm natirèl osi wi. Ou pral wè fibòm pral devlope. Ou pral gen de ti kis k ap parèt. Ou p ap ka anfante. Pwoblèm pi rèd. Non. Wap bezwen po sitwon an grenn sitwon metel sèch wap fè w fimen nan chanm nan pandan yon semèn wap fè fimen an bat kò tou moun okap mwen yo nou mèt tann mwen map vini nou mèt tann fò libète wanament nou mèt tann mwen map vini paske m konnen nou anvi wèm em anvi wè nou tou map vin wè nou moun fò pòdepè sental charitab manman m sonje w cheri Map vini. Nap di sa yo trè enpòtan. E jan n te di dènyeman an, lè w santi leswa ou pa ka dòmi lakay ou, kay la cho, ravèt ap vole, ou pa gen bouch twalèt ki ouvè. Bò lakaw Raven ap pede anvayi. Boule tabak. Fèy tabak pou boule anndan an. Boule fèy tabak anndan an pou konbat movèzespri. Sa ekstrèmeman enpòtan. N ap pran yon dènye poz nan emisyon an pou n tounen.

Chak samedi sur Radio Mega anime par le venerable maître kabbaliste Lova Toussaint Volta augmentation de la puissance spirituelle.
Pola di, Mèt Lova, mwen wont mache. Men, mwen ekri l, m di l sa k pase. Li di l, li di m tout figi l se bouton, tout figi l se tach, li wont mache. Zanmi! Men sa w ap fè. Gon bagay trè senp ou ka fè. W ap bezwen poud kafe, melanje l avèk siwo myèl. Pase nan figo w. Kite l sèch. Kite l fè w 30 minit oubyen 40 minit. Aprè. Chache yon twal oubyen chache yon napkin, siye figi a. Fè sa, fè sa pandan yon semèn. Wa, wa rele emisyon, wa rele, wa rele Radyo Mega. Wa remèsye Radyo Mega. Paske Radyo Mega se yon patrimwàn, gwo radyo a. Se yon patrimwàn li ye, li la. Alex Sainsourire mete l la, se pou l fòme, enfòme. pou w transfòme. Sa ekstrèmeman enpòtan. Oditè, oditrice, entènot, mwen menm m ta renmen tout tout tout jenès la, paske pa bliye Ayiti son peyi jèn, nou gen prè de 75 pousan popilasyon an, nou nou pa menm gen 40 an ok, nou nou an an bazaj. Jodi a gon pakèt. Ti bagay k ap boulvèse nou. Men pa bliye lanati, e sa k fè moun k ap koupe pyebwa yo, k ap diye dyab ki gen ladan yo, nou mechan anpil. 1, Pyebwa li bay lonbraj, li bay, li konbat ewozyon, e li se, li se de, yo, yo se de, de medikaman, de plant medisinal. Paske pa bliye sa pawòl la di, les feuilles et les écorces servent de la guérison des nations. Li enpòtan pou nou kapab sèvi avè yo a bon esyan pou n ede tèt nou. Sa yo ekstrèmeman enpòtan. Jodi a gen de bagay, nou toujou di sa, gen de bagay, pa egzanp, ou menm ki gen pou al, pou ki ou gen pou al lajistis, ou santi ou ka pran nan konplo, nan konminezon. Pase mwen menm antanke avoka. Gen avoka gen avoka konfrè mwen lè nèg ap monte dosye devan m konn rale zòrèy nèg yo paske m di mesye tande byen nou bliye sèman n te fè a nou la pou n pwoteje vèv ak òfelen nou pa la pou n ap cha pou n ap fè kon kominezon sou do kliyan an mwen menm gen anpil e sa k fè gen anpil pledwari m fè yo di al douya al mande de moun y arete Ok de moun ki pa ki pa vrèman fotif ki pran prizon info al mande fanmi moun sa yo sim pa libe sim pa fè pledwarim libere yo son goud mande yo sim gon goud al douya al sapt al kafou vincent mande sam fè mande gen de moun m fè pledwari met tòj mwen sou mwen mal kanpe devan yon jij m plede. Ebyen moun sa yo yo jwenn liberasyon yo, yal jwenn fanmi yo, yal nan fwaye yo, pitit yo kontan, madanm yo kontan. Mande yo, eske m pran yon goud nan men yo? Non. Mwen menm, m pa fè dwa pou m rich, paske dwa pa ka fè m rich. M fè dwa pou m ede la veuve et l'orphelin. E sa k fè, konesans mistik m genyen an, m pa genyen pou m rich tou. M genyen pou m ede la veuve et l'orphelin. Jodi a n ap pwofite emisyon sa a pou nou salye dyaspora a. Jodi a gon madam, madam Nancy, sa w fè nou pa ka nou pa ka nou pa ka fin remèsye w. Jodi a ou voye plizyè doum manje ba nou la a, nan jou k ap vini yo pou n al pou n al fè distribisyon pou fondasyon an. N ap salye Caroline k ap tande nou ki se responsab fondasyon an kote nou pral fè distribisyon manje nan geto a bay bay jenès la, moun ki pa kapab yo.

Ke moun kap resevwa. Rosalie nou remèsye w e n remèsye dyaspora a paske anpil moun voye manje yo voye doum madam Mireille m te resevwa bagay ou yo e nou pral fè distribisyon diri lwil pwa suk lèt makawoni spageti fondasyon Jehovah Lova Toussaint ebyen a pase nou menm wòl nou misyon nou esal ye ke sètil a un homme ou a une femme D'avoir possédé le monde entier, mais s'il n'arrive même pas à aider, à partager avec ses semblables. Mackenson, se sa yo pou n fè mesye. Jodi a nou menm mesye, franmason, ougan, wòl nou se ede, se fè filantwopi. Jodi a mesye, se pa bay moun kout poud non tande mesye, se pa bay moun bedenn anndan vodou a, se ede pou n ede. An nou ede. Dayè lekòl la pral ouvè la. Kaye yo gentan la. Nou pral bay kaye. E nou gen zanmi nou yo ki pral ba nou valiz tou pou n bay timoun yo pou yo al lekòl. Jodi a se wòl nou sa. Se ede sosyete a. Moun nan gen pwoblèm li rele m, mwen di men sa pou fè pou ede tèt ou, pou libere tèt ou. Ou pa ka fè yon ti bebe. Jan fè timoun pa fasil pou koulè l bezwen toufe timoun nan. Enben m bay kou. ki pou ki pou ede timoun nan. Oditè oditris entènot, li toujou bon, menm jan pawòl la di a, O! Ki lè dou e agreyab pou de frè e sè de demere ansanm! Se la ke Letènèl anvwa labenediksyon lavi pou letènite. Jodi a, l enpòtan pou nou youn pou n fè. Antrèd, solidarite pou youn ede lòt. Sonje sa, pa janm bliye sa. Li enpòtan pou gen lakonesans. Ka pawòl la di, Mon pèp peri paskil li mank de lakonesans. Oditè, oditris, entènot, nou kontan. Pa bliye gran deba nou. Se nap pale de bouji, pase bouji a gen 4 mond ladann, gen 4 pati ladann, o, tè, è, fe, nou pale sou fe a deja, nou pale sou o a jodi a, samdi pwochen nap pale, nou pral pale sou lè la, e nap di w ki natif eleman w se è, e gen de bagay wap fè kijan pou fèl. Pa bliye!

Gon stad, gon bagay ki pral rive nan youn nan stad yo. Tande byen, jodi a nou wè lè nou di yon bagay, nèg pral pran yon kou, anvan al repete. Mesye, n ap tounen jako wi. Gon bagay ki pral rive nan stad, gon stad, gon gwo bagay k ap rive ladan l. E gon jwè nan koup di mond lan, gon jwè ekip nan koup di mond lan, gon gwo malè k ap rive l.
Sonje m di avan koup di mond lan, m ap bay ki ekip k ap chanpyon. M genyen m deja. A bon antandè sa li di frèm yo ke limyè sèm yo amour pwisans restore le plan sur Haïti ke limyè amour pwisans restore le plan sur Haïti Bondye beni nou.
Volta,